Men, Madam Larieux, antan k aktivis, lojik ki dèyè Tyonp ap fè nou menm Ayisyen gen diyite. Tyonp se sèl moun ki kapab fè Ayisyen pran konsyans lan. Ki sa w wè de li ou menm?
Komsi gen de moun se argument sa yo genyen ke Trump ka fè yo pran konsyans. Yo renmen Trump paske Trump pral depote ayisyen e lè yo depote nou na tounen lakay nou na refè lakay nou. Nou menm ki etazini, nou menm ki kanada ki kite pa egzanp 20, 30 an ki gentan fin gen yon pakèt responsabilite yo kouri anpil nan nou yo kouri dèyè nou pwòp ayisyen parèy nou Kouri dèyè nou, pat kite nou viv, ou konprann? Kounye a gen anpil moun ki tyen aske fòk nou menm nou tounen lakay pou n refè lakay, e meyè fason pou n tounen lakay se Trump ki pou imilye nou lage nan kò nou. Kisa w konprann a Bon, lojik sa? bon, e, Ou poko janm tande l? pèmèt mwen ga, pè, pèmèt mwen gade Ayisyen sa yo dwa, dwa nan e zye pou m di yo, Ou telman renmen Ayiti konsa, poukisa ou menm ou pa pote tout a ti pakèt ou, ou kite Etazini ou al an Ayiti, bon se sitwayen Ameriken ou ye, si Barbecue al deyò, w ap kouri rantre nan anbasad la. Si w renmen Ayiti konsa, e ou pou w desann? Ou pa ka ap mande moun ki gen ti piyès lan, ki dènyèman yo te kidnape an Ayiti, oubyen dènyèman la yo t ap eseye, li te viktim yon asasina, e ou gen kap resevwa menas pou se li ki pote tèt li pou ou te renmen Ayiti konsa pou sa ou pa pote tèt ou so argument ap vin vin dim se kom si pou nou pran konsyans ki konsyans pou nou al pran bon ou pa pran konsyans wap pran pòz ou se sitwa ameriken pandan se tan e pou wap vin di ke lòt moun tou nan Ayiti non pa banm argument sa Ou renmen Ayiti? Ale paske mwen menm m fon lòt chwa. M ka batay, pandan w wè m gen ti piyès lan, m bat, m travay anpil pou Ayiti e m batay anpil pou Ayiti de leksteryè paske m gen yon lòt pèsepsyon de batay pou Ayiti an. Men si ou menm pou ou se fòt ou moun se an Ayiti pou yo pral batay, m ap di w, Demen si Dye ve pran premye premye avyon an achte yon tikè pran premye avyon tounen an Ayiti al batay se sa m mande w fè kite m mwen menm nan ke ti pyès an bò isit lan tounen nan tounen an Ayiti sitwa ameriken. Waww. Departement d'Etat ameriken enpoze Michel Martelly nan eleksyon 2010 lan kòm swadizan se li k pase nan eleksyon men alò ke Nou anpil moun ki te nan mitan bagay yo e menm ansyen prezidan ayisyen an feu René Garcia Préval di rezilta eleksyon ki vin jwenn li an e pa sa l te ye. Se pa t Michel Martelly ki te pase nan eleksyon. E m te di sa, m te di Michel Martelly pral fè nou anpil mal. Efektivman li fè nou. Li kraze enstitisyon nou. Pandansetan podyab pèp lan inyoran l ap di o banm Michel Martelly o l pral desann pantalon l devan blan.

Si w bezwen chanjman, se ou pou fè chanjman an. Be the change you wanna see.
E mwen menm kòm moun tps, se paske mwen wè ke Ayisyen ap soufri anpil Ozetazini. Men travay la. Banm mete l pou yo. Ou menm kòm yon moun tps, men travay la. I'm standing in front of you today to present my people, both. Mwen chita anfas nou jodi a pou m reprezante, men ou la w ka tradui l pou mwen ou ka di sa w di a.

Nan moman sa a, Ayiti pa ka resevwa, konbyen, konbyen kantite a ye, Madam Marie? 400 mil, 400 mil moun on sèl kou. Alò se travay sa w fè. Non sèlman ou menm ou konsène, men ou rantre, w ap batay. Madam Larieux, lè w ap fè batay sa. Reprezante vwa moun ki pa ka pale. kèt. Vwa moun ki pè pale. E fòm di w, m reprezante menm sitwayen ameriken k pè pale wi, paske nan diskou sa a, gen kote m di, the fear is real in the Haitian diaspora. E lè nou pale de imigrasyon Ozetazini, fòm di w ke an Ewòp gen kriz imigrasyon sa tou. Donk, pou ankò yon fwa pou inyoran k ap pale yo, konnen ke kriz imigrasyon pa sèlman Ozetazini, e konnen tou ke kriz imigrasyon an, se pa yon jis yon kesyon de, oh, e moun ki pa gen papye n ap depòte, paske nan yon premye tan, ki sa gouvènman an te di? Oh, we are going, Kriminèl. The criminals, the worst of the worst. Epi ki sa, men rapò soti dènye. Nou potko janm konn definisyon ke l te bay a kriminèl.
Ebyen men, yo di w pi fò moun ke yo pran nan sant detansyon yo pa gen kazye krim e kazye avèk lapolis ditou non e de moun ki nan kominote yo kap fè djòb yo senpleman yo gen konplikasyon nan stati imigrasyon yo e pandan dèzane sistèm nan ankò etabli kote l mande chak ane pou moun sa a vini pou l tcheke de manyè pou fè e fingerprint li pou konnen eske moun sa a pa fè krim. Giovanni an, i- depi moun nan an, an, an, bi- byen konpòte l nan peyi an, Mhm. l ap byen travay nan peyi an, l ap devlope peyi an, l ap ede kominote l, moun sa a itil. Li Tèt konsèy nòmal. Kite l la. moun sa a, yo, se te sistèm nan ki te ba yo. Yon moun ilegal, legal, depi l pa fè krim. Epòk, se te yon bagay tout te, kòmsi m ta di ou te rabese w pou w di se nan rezidans jaden ke w genyen rezidans ou. Menm jan avèk ti pyès moun Biden. Se travay ou t al travay lan jaden pou ou te ka montre ke w t ap travay lan jaden epi pou kounye a ou te patisipe lan refòm imigrasyon Ronald Reagan nan. Epi an 1994,
George Bill Clinton, Bill non, Clinton. Bill Clinton bay yon amnisti an 94. E se sak fè anpil moun, gen moun jenerasyon m ki te Ozetazini byen avan sa, ki yo menm pase nan amnisti Bill Clinton te bay an 94 sa ki fè jodi an yo gen rezidans. Donk se ki sinifi ke sa fè egzakteman 31 an depi Etazini pa fè refòm imigrasyon. Ankò. Se ki siyifi ke li lè, dwe, li tan pou l fèt. Yon refòm imigrasyon o Zetazini de manyè pou ka pèmèt ke moun ki te la ki pou yon rezon pou lòt de yo kòm m ta di yo kòm m ta di moun nan lavil bloke yon kote. Paske Sitiyasyon ki koz, ki mete konplikasyon nan dosye rezidansi an, pa gen lwa ki ka dekòde pwoblèm li an. Se yon refòm migrasyon. E se sa k fè ke li mande yon moun konesans, limyè, verite, e konpasyon pou ka asimile pwoblèm imigrasyon. Se pa paske afè w pase byen, men pandan yo te afè w ka pase byen, men afè paran w pa t pase byen, ou pa konnen, paske paran w pa t janm ba w istwa. Se pa paske ou chita la nan peyi an epi pou ka ap jije moun pou di, o, kòman fè yon moun gen ventan la ozetazini ou pa gen papye? Non, paske gen tout yon reyalite ki fè ke moun nan, li te fin aplike. men gon konplikasyon nan sitiyasyon l lan ki fè ke li vin rantre sou tps. E sesi, genyen Nikaragweyen yo, Salvadoryen yo, ki yo menm sou tps byen pli lontan ke Ayisyen. Ayisyen nou sou tps depi 15 an, apre 2010. Gen moun, mwen kwè Salvadoryen, Nikaragweyen depi 1990 yo sou tps. Wow. Donk sa vle di, fè- sa vle di, ou wè se moun kote pa gen, yo pa menm kon, yo pa menm gen anyen nan peyi yo ankò. Mhm. Se de moun yo gentan fin fè pitit aux États-Unis, pitit yo gran. Gen Gentan moun gran. salvadorien li salvadorien, pitit yo gran, se pitit yo aplike pou rezidans pou yo, oui. Mhm. Ki fè yo soti sou TPS, oui. Donk, mezanmi, lè ou konnen, ou- lè ou konnen, ou pa di tenten. M gon E lè ou pa kesyon konnen, pou ou ou pa wi. mache sou moun pou vin di tenten. Pandan ou di lè ou konnen ou, ou, ou pa di tenten an, ki sa ou te kapab di yon moun ki son Ayisyen, kòman ou wè yon Ayisyen ki se fanatik Trump? Daprè ou, son dwa l genyen? Men daprè ou, ki, s- ki agiman ou Ou jwenn li genyen poul defann li ki fèl fanatik.
Bon, premyèman antanke sitwayen, se dwa le plus antye ke moun nan li menm li gen li gen li fè chwazi li chwazi pati politik li. E se dwa l pou l di ke l renmen Trump, but mentnan se agiman li di renmen Trump lan ki pral petèt fè w grate tèt ou. Paske menm m gen moun ke m konnen, m gen zanmi, m gen fanmi ke m konnen. Ki vote pou Trump? Gen moun yo menm di m gen moun, gen Ayisyen ki ki sitwayen ameriken ki abite an Ayiti, k ap viv an Ayiti, yo rantre 2 jou avan eleksyon 2024 lan pou yo vin vote pou Trump. Mentnan gen anpil rezon, gen Ayisyen ki pa satisfè de demokrat yo, ki di ke sa fè y ap vote Trump. Gen Ayisyen tou ke m konnen ki se Ayisyen repibliken ki menm monte e group e Haitian e Yo gen maga? American for Trump e yes uh, ou byen gen ki se de repibliken e anrejistre kòm repibliken yo gen diferan yo swa pa egzanp moun nan se pou rezon relijyon li pa e e e li menm li pa nan omoseksyalite bon sa se chwal ke w renmen ke w pa renmen l uh, men se ye fò m di w ke Meseye pa two se pa pa kritike moun sa yo Chwa yon moun, dans m la konprann. mesure sa se chwam mwen chwazi pa kritike moun sa yo paske kèlkeswa agiman moun nan genyen an se agiman ki pa pa li menm ki pou li e m pa pral enpoze agiman pam sèl sa kounye an m ka m ka pral di w se ke èske ou te tande pale de pwojè 2025 Project 2025 eske ou te konn swiv deba e Trump yo eske ou te konn eske ou te gade pa egzanp e konvansyon pati repibliken an 2000 an jiyè e e m kwè se te jiyè 2024 kote yo t ap pale de mass deportation ce qui signifie que Ahh otomatikman m kòm kòmanse poze moun nan kesyon an, depandaman jan l reponn, si l di m li pat konnen map di bon Well yeah, ou ka petèt te vote Trump ou ka e paske oubyen ou renmen Trump paske premye manda a ou di ke w te fè lajan paske gen anpil moun se agiman sa yo fè paske l te bon pou ekonomi an men map di w ke Gen anpil lòt bagay ou te dwe konnen. E jodi an, anpil ki vote te vote pou Trump oubyen te renmen Trump kounye yo Ganpil plenyen.
Ganpil plenyen. E mwen wè moun yo stimulus check yo tap tann ki pa ateri. E ekonomi yo te panse ki ta pral wo. Truck driver anpil la dan yo. Yo te jwenn kòb. Yo gentan konnen yo pral fè la pye le bo tan. Mwen wè ganpil plenyen. Eske madam Larieux gen yon modèl ki fèl. Tip de madam sa yo, m ap mete antre parantèz, fanm sa yo ke nou pa abitye wè a, èske ou gen yon modèl w ap suiv ki fè w jan w ye a?
Nan strateji de, nan strateji de kominikasyon m e nan strateji e òganizasyonèl mwen, modèl m ap suiv lan se mouvman e modèl mouvman dwa sivil afro-ameriken yo ke anpil moun konnen ke Martin Luther King an tap mennen men an fèt se pa sèlman Martin Luther King ki te mennen l paske son mouvman ki kòmanse avèk etidyan afro ameriken e son mouvman tou ki te gen jwif ladan l se yon etid se yon mouvman ki te gen blan ki te kore dèyè l donk se modèl ke map swiv la lan moman e se yon modèl ke map devlope lan moman an e tout moun ki ta anvi ki kwè nan batay ke map mennen an lan mouvman ke map mennen an mouvman òganizasyonèl ayisyen M envite nou ekri m sou medya sosyal, w ap jwenn mwen sou Facebook, w ap jwenn mwen sou LinkedIn, w ap jwenn mwen sou X, e answit tèlman bezwen anvayi medya sosyal yo kounye an, m fèt sot kreye yon kont TikTok, mwen kreye yon kont Instagram, sa vle di pou m ka divèsifye prezans mwen nan social media. Men pa kont, Ki sa ki enspire m ki fè ke mwen ki sa ki modèl mwen modèl mwen se Jezikri Waw Donk se pou te dir ke m pase lan moman sa men lan moman sa tou se li k pral pèmèt mwen dekouvri feblès dyaspora Kòman nan dyaspora a, pa genyen resous, pa genyen enfòmasyon ki sikile antre moun yo, pa gen kote yon referans kote w ka di, ban m al la, paske m ba w garanti, si, si alepòk, m ap pale de epòk 2007, 2009, 2008, 2009, si alepòk m te konn sa m konnen jodi an, ou konnen m pa t ap, m konnen m t ap, m t ap jere dosye m. nan m t ap rezoud pwoblèm nan e m te kapab m bezwen avoka m rezoud li e menm si m pa t jwenn avoka menm si m pa t gen mwayen ta fè m te ka fon m t ap genyen yon lòt mouv m t ap gen lòt moun ki te ka ede m peye pou avoka e m te ka jwenn òganizasyon ki te ka ede m tou men alepòk guess what inyorans ankò e se sa k fè m pa pè pale de tar sosyete ayisyèn nan. Paske ankò, kòm yon moun sot nan Telemax an Ayiti, mwen nan tèt mwen, mwen gade tout sa ki gratis kòm move bagay, oubyen bagay pou malere, oubyen bagay pou moun sal, paske konsa yo fè nou wè l an Ayiti. M pa al nan òganizasyon yo. Alò ke gen katolik Charidis m te ka al ladan l ki te ka menm kote an pran ka m nan e yo te ka menm ede m aplike nan cheminman m aplike pou mwen. M genyen lòt òganizasyon tankou AIJ ki lan Miami an, American for Immigrant Justice. Yo te la. Yo te deja egziste. Men m pa t konnen. E m pa t gen moun ki te dirije m. M pa t gen moun ki te pale m, te di m, Ale la a. M pa t gen moun ki te konvenk paske pou mwen, yo gratis ank. M pa konn nan bagay sa yo. So m ap m ap pran pòz zuzu m. E nan zuzu m, m peye chè. But, guess what? I'm not the only one. Gen anpil moun tou, inyorans, e menm bagay, Se prejije sa m an ta Ayiti pral yo di vin w gen la.
nan Gen anpil dyaspora.
moun jodi a k ap soufri.
A koz de sa, donk inyorans. Donk se sak fè mwen mwen lè wè map di moun inyorans ou fè w aji tèl jan. Map di w, mwen menm tou wi Faya Larye, te gon epòk m te lan inyorans, m te lan fè nwa e se sak fè ke m m te fè erè. Men jodi an, m pa vle ke w kontinye nan fè nwa, m pa vle w rete lan inyorans lan, li lè li tan ke pou nou chanje konpòteman. Mentnan, lòt bagay ki enspire m, Se mizè Haiti. Mizè pèp mwen. Pase ke li Mwen soti nan jenerasyon ke m rele jenerasyon post Duvalier. Mwen pa eksperimante la dictature Duvalier. M fèt fen 78. Mwen gen souvni toujou de kòman peyi an te an 84, 85. Bon moman m al pase m al okay an vakans avèk fanmiy mwen. Um, kote nap fè 2 fwa e Petyonvil e Matisan 2 fwa, nou pral nan e e e e nou pral nan e Pizza Garden pou moun ki sonje epòk sa yo. Map jiskaprezan m gen souvni e e desanm 85 koman nou fè nou sot petion vil paran mwen mwen ak fanmi mwen gran mèm kouzenm matant nou sot nou petion vil frèm tout sa nou sot nou nou fè le tour de port au prince nap gade koman magazen yo illumine nap gade e up the noël sou chanmas Tu vois? Map sonje epòk nou konn al Bon Fousi. moman!
Bon moman le dimanche al Fousi, nal Fort Jacques. Men sa se souvenir d'enfance. On ti moun ki te apèn gen 4, 5 ans, 6 ans. Epi an 86 yo deklare dictature ale, demokrasi. E depi lò min santi kòmsi m ta di w Ou pa kapab al nan ekskursyon ankò lekòl pa kab mennen w nan ekskursyon peyi an vin gen enstabilite politik de tanzantan se kouri vin chèche w lekòl ou wè kote moun ap manje nan televizyon wè kote moun kenbe yon penis ap manje yon penis alò ke l fin brile yon konpatriyòt parèy li ki te makout ou ki alèj ki te ki te yo di akize de makout donk ou vin rive nan yon moman kote Ou anpil bagay kap pase men kom ti moun ou pat konprann. E nou grandi, nou pase gouvènman apre gouvènman, nou pran anbago, nou pran koudeta, tout sa. Donk nan lè kounye an mwen menm nan fen 90 yo, mwen vin rantre, paske mwen kòmanse trè jèn nan medya e m pa chwazi, m toujou di moun sa, m pa chwazi metye m, se metye m ki chwazi m. Paske anfèt m son enjenyè an syans enfòmatik men m pa janm pratike sa. Ebyen, lè m vin rantre kounye a, m vin nan trèz, nan ventèn mwen, m kòmanse ap kesyone, sa k fè Ayiti nan eta li ye a? Èske se nòmal? Lè m gade, m wè, m se yon privilejye, privilèj sosyal, m sot nan yon fanmi klas mwayèn ase desan, m gen yon fanmi ki gen yon sèten bon, ki gen yon sèten orijin, e desan, epi m ap gade, kòm. Prezantatrice televizyon, m gen tout kontak de prezidan a dènye nivo nan gouvènman an. M rantre nan tout kote m vle, se non m, tout non m mèt site non m epi m pase, m gen anpil kontak. M te ka rete nan peyi a, men li n sa n me sifizè pa. te santi ke Ayiti te twò piti pou rèv mwen. M te bezwen dekouvri de mond, m te bezwen konnen èske sa n ap viv an Ayiti an, enjistis lan, povrete an, diskriminasyon, èske se nòmal? Èske nan lòt peyi gen, èske nan lòt peyi se nòmal, se konsa li ye? E se kiryozite sa ki pral fè m kòmanse panse a yon lòt peyi, kite Ayiti. E donk, lè opòtinite an vini, mwen, pandan mwen an vakans isi, m ap fè monte desann Etazini, an Ayiti, swa pou plizyè aktivite, oubyen pou lwazi, epi m vin rankontre avèk moun sa a, e ke m ta pral gen yon relasyon a distans. E a yon sèten moman ke, Pral gen yon konvèsasyon e se konsa ke m pral marye avè l, li pral aplike pou rezidans mwen. Donk lè m vin rantre Etazini, fò m di w m rantre kòm yon konkirant. Mwen vin aprann, mwen vin konprann, mwen vin obsève, mwen vini pou mwen ka pran e pote lan peyi m. E kòm ou ka wè l, Mwen aprann anpil. E e se e m rete toujou egal a mwen menm. M toujou rete Farah Loriot ke moun te konnen an Ayiti an. Sèl bagay m nan lòt peyi, m aprann anpil, m aprann anpil de Etazini. M wè son peyi ki òganize, m wè son peyi ki gen yon ideyal. Men an menm tan tou son peyi ke m wè gen anpil manti ladan l. Manti.
Ya m te panse bagay yo ete Jezikri, se te tout bon bagay se la l fèt. Nou wè gen yon sistèm tou. Menm jan lakay gen Bon, sistèm nan. wi, e fò m di w, youn nan bagay moun aprann, se ke gen anpil similitid ant Etazini e Ayiti, paske Etazini, e, li gen yon sistèm, sistèm kapitalis lan, se konsantre larichès nan men yon ti gwoup moun, Yeah. epi rès moun yo, yo menm, an yo ba w rès lan men omwen ou konn e an Ayiti se jisteman sa k ap fèt se ke an Ayiti malgre tout enstabilite politik se kòm m ta di w gen de moun okontrè plis gen enstabilite politik se lè sa yo fè richès yo ok e anpil ladan yo ki gen richès pitit yo pa al lekòl an Ayiti oubyen gen yon seri de lekòl byen presi an Ayiti lekòl ameriken, lekòl prive oubyen lekòl fransè, se ladan yo mete pitit yo, donk pandan se tan gon pakèt zòn an aryè peyi pa gen lekòl ditou k devlope e pa gen okenn vrèman yon plan de devlopman dedikasyon kote w ap wè ke y ap konstwi lekòl an Ayiti. Sa vle di pitit yo ap resevwa edikasyon, Pitit sa ki li menm ki andeyò de peyi, laryè peyi e nan pwovens yo pa gen aksè a edikasyon rete nan fè nwa. Donk se ankò yn fwa richès lan chita nan yon ti minorite epi rès lan li menm menm zafè l. Men w konn diferans ant Etazini ak Ayiti? Se ke omwen Etazini yo konprann yon bagay. Fòk yo bay moun yo aksè a yon minimòm, kote moun nan gen aksè a yon minimòm d'edikasyon, moun nan gen aksè a yon minimòm de travay desan, yon salè desan, kote li kapab achte yon kay, li kapab achte machin, li kapab pran kòt de kredi, kote li kapab chak ane li ka al an vakans, omwen li genyen le minimòm lè l resevwa l fè l santi l byen. Li pa menm gen tan pou l wè moun k ap amase 1 milyon dola. Li pa menm rann li kont ke Menm moun ki gen kat de kredi, ki gen biznis kat de kredi an, se li ki gen e biznis asirans lan, se li ki gen biznis e e vann machin nan, se li ki gen biznis vann kay la. So an fèt, menm kòb kote yo fin ba li lan men goch ke l tou ke l travay pa egzanp pou yon nursing home, menm kòb sa yo touche yo touche lan men se menm kòb sa l al bay sistèm nan li ankò. Se tranzit ka kab la fè lan men l. So e sa k fè l rantre lan yon sèk, lan yon sirkwi kote Se travay pou peye bil, travay pou peye bil, travay pou peye bil. Men l pa rann li kont, son lòt fòm sistèm desklavaj, men yo bouche Esklavaj. zye paske yo ba l le minimòm. E sa pèmèt ke lè l fin travay, dayè Etazini gen yon lòt sistèm, lè moun nan fin travay pou nan 8 èdtan, kò l tèlman kraze, l tèlman fatige, l pa menm ka panse menm. Se range de monte l monte kabann li, fè le minimum, fè al fè laundry, fè market. Vi a redwi konsa madam Lario ou travay toutan. Epi
epi l monte kabann li, demen li rekòmanse. Men sa k vin pase, sè ke l bay yon stabilite kanmenm. Li vin bay yon stabilite, gen yon sikilasyon lajan k ap fèt, soti nan yon men al nan lòt. Epi moun yo jwenn le minimum nan, yo ka al Walt Disney, a pitit yo, Yeah. yo ka lon cruise, on croisière, tu vois. Donc le minimum yo ka rentre nan nan nan magazen achte on bel rad pou 1500 dola, yo, yo satisfè tèt yo, yo ka lon bal ayisyen, yo ka lan konpa festival. Mhm. Yo konprann, yo ka yo ka yo ka fè ekonomi la ou bien yo Gon, maximize gon, kantite gon, gon estime de swa kanmenm, ou santi ou itil, kanmenm.
Donk nan sans sa, le fèt ke sistèm kapitalis ameriken an pèmèt moun yo bay yon minimòm, moun nan satisfè e se sa k fè ke anpil ayisyen ozetazini oubyen nan lòt peyi kouwè y atenn nivo de standa sa a, yo santi yo byen e yo santi yo di w America is good. America been good for me. American dream. The American dream vwala. Parce que en fait Haiti ti minimum sa nou pa ba yo. Nou pa genyen. E se la kounye an m vle fè odyans ou an konprann. Nou gen yon opòtinite devan nou la kriz imigrasyon an si nou si nou fè bon strateji an, si nou. kapab òganize nou e fè sitwa ameriken an tande vwa nou, si nou kapab prezante yon bon agiman bay pèp ameriken an, m ba w garanti, se pèp ameriken an ki pral mete presyon sou administrasyon Trump lan pou li kontinye tps pou Ayiti. Paske anfèt, lè nou pale yo pap ba nou enpòtans. Men ann voye pèp li an pale avè l.